Ke yo chwazi movèz sib la. Se pa lapolis ki responsab sa kap pase a. E m tou pwofite pou di pou moun ki ap pran inisyativ sa yo, ke moun ki responsab jodi a sa kap pase yo, yo nan palman, yo nan palè nasyonal, yo nan primati. Yo pa nan lapolis nasyonal. Donk sa se ma pozisyon. Jodi a m pa kapab mentnan. e ap frape lapolis nasyonal se tap yon lach e m pap janm dakòl avèk kikonk menm si ta pi gwo alye m gita fèl non men men map dezavwel paske se pa la bòn sib nou konn sib la jodi a se palè nasyonal se paleman. Ok. Men ki rapò bon yn segond paske la gen moun ki di tou ke eske mesye yo se pa dèyè zam yo tale piske pral gen eleksyon hein ankò eleksyon poko fini eske se pa dèyè zam yo tale nan komisarya Okay lan pou yal prepare eleksyon yo.
Bon, kesyon sa yo m pa kab reponn yo paske yo twò senplis. Mentnan fò n gade la sitiyasyon global di peyi. La sitiyasyon global di peyi nan sa n ye la, tout bagay posib. Tout bagay posib. Mwen menm m ka viktim, ou ka viktim, dè inosan. ap kontinye viktim. Wi non men si l te gen yon revandikasyon Gabriel Fortuné, si se te yon revandikasyon kote ke se pa rapò a sitiyasyon politik peyi an oubyen se pa rapò a sitiyasyon mizè ki genyen, yo t ap fè manifestasyon ok, yo t ap fè yon lòt kalite mouvman, se pa de zam pou yo ta ale nan komisarya a, ki rapò?
Ekoute, sa se lapolis ki ap reponn li avèk lajistis. Mwen menm m ap reponn kòm òm politik. Mwen menm m konn poukisa yo envante lademokrasi, poukisa yo konsolide l, yo ranfòse l. Sa di se dè espas ki kreye pou ke atravè dè eleksyon mètnan fristrasyon moun, pwoblèm moun kapab jwenn solisyon e lè l pa jwenn solisyon ou chèche konpwomi, ou chèche konsansis. Donk, mètnan demokrasi a lè w ap enplante li, li pèmèt ke pwoblèm sa yo ou diminye yo. Se pa ko episye. M pa vle nou pale kòm ekstraterès, kòm si se pa dè bagay nou te panse k ka rive. Men yo ka pire kapab rive. Ankò yn fwa, an tèm de responsabilite ki kiyès responsab? Se le gouvèneman. Ok. Hein? Se le gouvèneman. Gouvèneman la pou l asire sekirite tout moun. Y konpri moun ki pa dakò avèk yo. Tout a fè.
Hein?
Donk premye responsab yo se sa. Mentnan fòk ankèt la apwofondi pou yo sanksyone moun yo merite sanksyone nan de kesyon parèy. Nan moman moun di w antre kòm politik, antre k analis, sa vle di lè sa rive aprè 14 me, Pou mwen, se yon siyal, wi, se yon ekspresyon, se yon manifestasyon de mekontantman, ke w dakò, ke w pa dakò, e ke mentnan jan nèg yo ap dirije peyi a, ke mentnan ou ka atann, ou ka atann ou le pire. Gabriel, Gabriel, n ap tounen ankò pou yon dènyè fwa. Jan m tande w pale an, ou sanble gen yon malèz avèk ekip k ap dirije peyi an. Se byen malere, nan emisyon an, ou te di m ke kesyon fami pa dwe antre ladan l. Men m sonje w te bay yon konferans de près dan le Sid. Ou te di ke ou pral enstale tèt ou kòm majistra si yo pa sòti arete oubyen kèlkonk pou mete tout moun ki an premyè pozisyon yo nan meri yo. Sè w ki ap fè politik, ki nan òganizasyon. Bay yon konferans de près. Nan mitan konferans lan l kriye dlo devan dlo nan je. Nou gen plak la, la nou gen trak la. Li di w pou fanmi an, pa fè sa, fè de gras pou la fami. E aprè m resevwa w nan emisyon la, nan menm espas sa, ou di m ou te tande vwa sè w. Si w kritik konsa kont rejim sa, èske w vle tounen meday lan bay sè w? Si wi, kisa w ap di l?
Si mwen vle? Retounen al, retounen, retounen al fè l resipwosite. Paske gen yon moman ou li te, ou te tande l. E, e Bob, ekoute, m fè l resipwosite a deja. Ok.
M fè l li. Ki sa w di l?
E m kite w lib pou w pale avèk li, pou w pale avèk Jean Moïse ki frè mwen. Dakò. Pou w pale avèk Garry Pierre Paul ta l. Ok. Se mwen diskite kesyon sa avèk li. Ok, m pa t okouran.
W ap eskize m. Non, non, m diskite kesyon avèk li. Fè l, pataje l avèk oditwa a la non. Gran Boulva. Non, non, ke m deplore.
E maten an ankò sou Karayib mwen deplore l. Sa prezans o sen di gouvèneman. Mwen deplore l.
Men mentnan li granmoun l ap fè sa l vle l ap asime konsekans li. Trè byen.
Senatè Fortuné. Li pase lakay mwen koute, kontinye.
Wi, wi. Li pase lakay mwen yè l ta pral nan peyi li. Ok. Li te Okay, li pase. Dimanch. M pa menm pale kesyon sa avèk li. Li kapab di konbyen segonn mwen ba li. Hum? Ok. Pa rapò a sa k pase a. Ok. Dakò.
E, se byen. E, mentnan, ekoute, depi le kòmansman, m te konnen nou gen de bon rapò avèk Prezidan Privert. Ok. Dayè, lè dènyè fwa m al nan palè, Prezidan Privert rankontre mwen, m potko rive lakay mwen, Prezidan Privert gentan rele Margareth, li di li wè m nan palè. Ok. Sa vle di yo gen de rapò sou Prezidan Martelly. Ok. Donk, a tèl pwen mwen di l ke. M ta swete ou jere byen rapò avèk Prezidan Privè se sa m pa mele ladan l. Sof ke gen lòt bagay pou w jere tou. E si ou di m Prezidan Privè ofri w dyòb, finalman ou pa jwenn dyòb, men di se pa le moman pou w di kwakseswa de Mesye Privè. Paske w te dakò avèk prensip la avèk li. E amitye w avèk li m pa konnen l, men m di, atansyon, si w pa jwenn dyòb, tout moun pa kab jwenn dyòb, ou pa gen dwa di kwakseswa. de mesye Privè. Ok, dakò.
Privè genlè pale anpil. Se byen. Kòrèk, kòrèk, Gaby. Gaby ou wè, ou wè pa gen, pa, pa, pa, pa gen ankenn divèjans, pa gen mwayen la mwen m avè w pou n pa antann nou. Dan entèvansyon w lan, se bon, se bon, se bon, se bon. Non, m konnen lè w ap poze kesyon, m konn ki bò w prale. Dakò.
E m rive, e m rive, m rive kote m te bezwen rive a. Tande non, Senatè. Nan entèvansyon w lan, ou prete entèvansyon, ou prete yon entansyon. avèk evenman Okay lan. E si m pran san m pou m tande w, w anime l don triplèks, fristrasyon, revòlt e endiyansyon. Ki sektè, ki gwoup ki ta gen enterè rantre nan mouvman sa fas avèk triplèks ou sot siyale a? Eske yon mouvman konsa ka ba yo lejitimite pou yo pran pouvwa a?

Paske evenman an rive, sa pa se pa yon sipriz pou mwen. Se pa yon sipriz pou mwen sa k rive a. E tout moun k ap fè politik, ki avize konnen nenpòt bagay ka rive nan peyi a. Nenpòt bagay ka rive nan peyi a. Men mèt ann ta swete sa k ap rive yo, se pa de mouvman pèsonèl pou nèg al eseye asouvi enterè pa w. Donk si sa ap fèt dan le sans dè zenterè siperyè di peyi. Mentnan, m gen m konstate l pou m apresye l jan m dwe apresye l. Mentnan, si l chwazi movèz sib, m repete sa. Si l chwazi movèz sib, men m ap dezavwe l. Ankò yon fwa, m ap repete ke tout moun yo konn ki bò pou yo fikse revandikasyon yo. Revandikasyon an se nan palè, se nan primati, se nan paleman. Se la pou resevwa revandikasyon nou. e si nou ta yon revandikasyon nou vle pase nan chemen ki pa kadre avèk lalwa, avèk lakonstitisyon, ankò yn fwa pa gen lòt kote pou n ale se nan palè, se nan paleman, se nan primati. Se pa nan lapolis nasyonal, se pa nan lekòl, se pa nan inivèsite, se pa lakay malerèz mentnan ki nan mizè yo. Se sa nou di. Men mentnan, si yon moun konprann ke le pire pa kab arive, sa vle di ou pap fè politik an Ayiti, ou pap fè politik o nivo di mond antye. Gabriel Fortuné.
Mentnan, lè sa rive, moun yo ap asime lè konsekans. Sa vle di, si gen pou yo sanksyone, yap sanksyone yo, eksetera. Gabriel Fortuné. Men sa ka rive. Wi, wi. E, m ta pral mande w la, èske ou gen pwoblèm, pote presizyon sa pou nou, ou sanble gen pwoblèm avèk sib lan, men pa avèk fè a? Pa vek sak rive an.
Wi m gen pwoblèm avèk sib la. Lapolisyen viktim li ye nan peyi a. Toujou yon etènèl viktim. Li pa kapab kontinye ap viktim. Tout moun konn ki bò pwoblèm nan ye. Mentnan, yon pouvwa osi ilejitim, sa w vle di a m ap di l, paske m repete l deja. Yon pouvwa osi ilejitim, si gen de gwoup zame ki gen kapasite pou yo. Mèt nan mete l atè pou yo monte pou kont yo. Se sa m ap konstate l ankò. Mwen m pa gen jijman de valè m pral fè sou sa. M ap konstate l. Epi m pral gade kisa sa ap bay. Mwen menm, Ou panse se sou wout sa a nou ye la a? Ekoute, lè y ap fè koudeta palemantè la, mwen menm m te denonse l nan Karayib. Men mèt lan kounye a m di bon m gade pou kisa y ap fè l. Lè m gade pou kisa y ap fè l, m wè se pou nèg yo regle afè pa yo. Ebyen mèt lan, maten m a nenpòt kèl jou, mèt lan gen lòt mouvman.

e nèg Jechal inyore akò la e mentnan lè menm benefisyè dè eleksyon de 2015 depite e senatè ankò yo inyore akò la yap fè amalgam ladan donk mentnan nenpòt bagay ka rive nan peyi a.